Zanmi entènot bonswa, jodi a ki se vandredi, vandredi 21 fevriye 2025, aktyèlman la nou twouve nou nan komin Sen Lwi di Nò, pli presizeman nan depateman Nòwès la, nan lokalite sa ki rele la chanm hot, nan zòn sa ki rele la chanm hot, kote ke nan lannwit jodi 20 pou leve vandredi 21 fevriye 2025 la, yon gwo dram pase nan komin Sen Lwi di Nò, pli presizeman nan lokalite kote nou ye la, Kote ke gen plizyè viktim ki fèt anndan anndan yon mezon, kote ke gen 5 moun ki mouri, donk 3 3 3 fi epi te 3 sè byen antandi avèk 2 lòt timoun ankò. Donk selon temwanyaj moun ki abite nan lokalite a, yo fè n konnen ke se yon yon jeneratris ki t ap mache epi ki t anndan kay la, malerezman li pa jwenn kote pou lè a pwopaje epi Moun yo yo menm yo viktim, donk genyen ki te mouri sou plas, konsa tou genyen nan transpòte lopital ki mouri sou kabann lopital. Pou koulye a la, donk nou pral pran direksyon nòmalman lopital Otrichyen pou n al pale avèk sivivan yo pou yo kapab eksplike nou de kwa il an è. Ann ale Junel.
Oui, bonsoir madame. Merci infiniment paske ou dakò pale avèk nou. E nou remake ou nan lopital Otisyen e nan Sen Lwi di Nò, kote selon enfòmasyon yo, se pami reskape nan dram ki pase Sen Lwi di Nò lan. An tèm de fòmasyon, kisa ou kapab kominike laprès sou sa k pase nan Sen Lwi di Nò lan?
Bonsoir, mwen kontan pale ansanm avèk nou de sa ki pase a. Sa ki pase a son bagay ki vreman ki vreman fè m mal, m pat atann a sa tou, m pat atann a sa paske m pa gen twòp eksplikasyon m ap bay de sak pase a, paske m pa konn anyen de sak pase a sof ke. Manman m pa byen, m pa byen nan sa k pase a. Se nan maten yo vin pran nou, nou pa konn anyen. Ou pa t konsyan lè yo pran w te lopital avèk yo? M pa t gen sans, tout sans mwen sou mwen. M pa t konnen anyen. E kiyès ki vin pran w mennen w lopital? M pa konnen. M pa konnen sof ke, sof ke yo di m yo jwenn mwen anlè sou do, je m ouvri, m pa ka fè anyen. Men m tande vwa moun yo lwen k ap pale. Apre sa m pa konn anyen. E, èske veritableman ou pa, ou pa okouran de sa ki pase a tou? E.
Okouran de ki sa? De, de, de, de sa k rann ou la nòmalman. Ki sa ki te rann ou. M pa. Ou dòmi, ou leve, ou pa sonje anyen. Non, m pa konn sa k fè sa. Malgre y ap di m se gaz, m pa ka bay eksplikasyon pou m di se yon sant bagay ke m pran. Ok, ok. M pa konnen.
Bon men nan sitiyasyon w twouve w la, ou te nou avèk yon ti moun, èske se pitit ou, ki laj li genyen? Pitit mwen 3 zan. Èske li te enkonsyan tou lè yo vin avèk ou? M pa konnen, paske m pat gen sans mwen sou mwen, m pa konnen. Men sof ke se li menm ki premye pat byen. Dezyèm se manman m, aprè sa se mwen menm. Mentenan, e pa rapò a kondisyon sante w, kòman w santi w koulye a?

Paske m te kwè l te ka inè prèske nan dezè. Apre sa pou mwen a manman m, m pa konnen lè. Sa se inè dezè. Vè inè ou dezè di maten. Di maten. Wi. Depi lè sa ou vin ou kòmanse. Jènjan m konekte nan. Lè sa m pot ko genyen. Jènjan m konekte konsa. Ou wè l pa byen. Wi kòmanse ap gen kriz k ap pran l. E kisa ou te fè nan sans sa?
Si m di w konnen se manman, m sezi anpil. Sof ke, ou konnen, m ap priye ansanm avè l, m ap li som pou li. Lè m ap mande l, lè m ap mande l sa l vle, li di m li vle dlo, m ba li dlo. Apre m mete l kouche, se annapre manman m tou vin pran. Pandan manman m pran, yon lè manman m pran, yon lè se jènjan k pran. Annapre m ap pran tou, sof ke m mande Bondye pou l ban m fòs. Annapre, lè yo vin pran m nan maten, m pa konn anyen ankò. Ou pa janm konsyan ke se yon pwoblèm ki nan anviwònman an? Ou toujou rete andedan kay la tout sa k ap pase a? Non, m pa konn anyen, paske m pa pran sa pou anyen ki ka, ki deranje m. M pa konn.
Men, anfèt, lè, avan ou t al dòmi, èske ou pa t remake absoliman ryen nan kay la ki te ka petèt parèt kòm yon bwi, yon bwi, etsetera,
yon kò etranje anndan kay la? Non.

Non li pa la. Sa vle di se nou 3 sèlman ki mete nan admi a lopital pa gen lòt moun nan vwazinaj lan? Non. Ok. Nou 3. Dako.
Mèsi.
Mèsi anpil epi m swete w bon kouraj.
Mèsi. Edmond, bonswa. Nou trè kontan fè ti pale avèk ou konsènan dram ki pase nan Senlwidinò lan. Kisa w kapab kominike nou an tèm de enfòmasyon sou sa k pase maten an? Bonswa kolaboratè, bonswa tout moun kap swiv nou e donk sou paj Parantèz Medya. Nou vrèman kontan pou nou ta kapab fè ti pale ansanm avèk nou. Byen antandu, bon alò sak pase a, dram ki pase a depi nan granm maten nou te leve nan zòn nan jwenn tout moun ap kriye, mande sak pase. Pat vrèman te gen yon eksplikasyon ke moun yo ta kapab bay, men lè nou ale sou lè lye, Nou te efektivman remake gen yon ansanm de moun ki ap pleure, mande sa k pase, yo di ke gen 5 moun ki pratikman abite nan yon kay, 5 jèn, byen antandu, moun sa yo, donk malerezman, yo pèdi vi yo, donk 5 moun ki mouri, te gen 3 lòt nan lòt pati nan kay la ki ale lopital, men sa ki ta kapab pou orijin de dram sa, se ta Alò sa ke moun yo di, moun ki prè, ann di vwazinay yo sa yo di, yo di doktè tout lannwit lan te gen yon motè, yon ti motè Honda ki te ap, ki te balanse e ke moun yo te mete l andedan an menm. Donk, yon jeneratris padon. Donk moun yo mete l anndan an e pa t vrèman gen espas pou petèt gaz ke ki l ap degaje a te kapab pwopaje. Donk anndan an li yon ti kras fème, pòt yo fème, donk fenèt yo fème e bon m pa ka konnen si se pa ta ka sa ki ta koze pwoblèm sa men tou genyen egalman yon bonbòn, yon bonbòn ki te andedan an tou e èske l ta kapab flite pou jwenn avèk lòt gaz k ap pwopaje nan jeneratris lan donk la ankò nou pa konnen men lè n te parèt sou le lye nou te wè ke e anndan an te gen yon odè ke li te degaje vrèman se te toksik donk m pa konnen si se sa ki a la baz de dram sa men jiska prezan nan minit ke n ap pale a gen 5 moun ki te nan mezon an ki mouri. Èske w gen idantite viktim yo? Pa vrèman, men sof ke donk genyen, bon alò m pa vrèman gen idantite yo, puiske lè n te rapwoche moun yo, yo te vrèman enkonsolab, yo pa t vrèman te ka pale ansanm avèk nou, men tout fwa genyen yon ti bebe donk ki apèn gen 12 mwa, e ke paran l tap eseye sevre l nan sans ke yo te fè l vin dòmi avèk matant li, li menm manman an pat nan kay la, e genyen yon lòt timoun yo aprann nou ki kapab gen anviwon 16 an, donk li nan nevyèm ane, genyen yon timoun ki nan setyèm ane tou sètènman ki gen pi ba ke 16 an an, epi gen yon lòt jèn ti gason avèk pi gran demwazèl la tou, yo di, ki kapab anviwon 26 ou 27 an. Sètadi pa gen yon moun ki nan lin 30 nan 5 moun ki mouri yo la, se pratikman 5 jèn.
Wi se tout moun ki te nan fòm di kay la li an 2 pati, te gen yon pati ki gen yon gwoup moun e gwoup moun sa yo se yo menm ki mouri a, lòt gwoup moun ki nan pati a te gen 3 lòt moun, moun sa yo donk petèt n ta kapab di w gaz ki vin degaje a petèt moun yo vin pran sant sa yon ti kras Jis apre n ta kapab di sa, sa fè ke yo gentan jwenn chans ale lopital, e nan minit ke n ap pale a la, yo lopital, e selon pwòch yo, yo te di moun yo te plizoumwen stab, men lòt 5 moun yo, malerezman, konsta te gentan fèt, malgre sa, anpil moun nan popilasyon an, patikilyèman fanmi moun nan, te panse ke moun yo ta, ta, ta gen lavi, yo kouri lopital avè l, malerezman, lè yo rive, bon. Pat gen, pat gen. Ti bebe a anviwon 1 an, li, manman l ak papa l pat nan kay la? Non, manman l ak papa l pat nan kay la, se yon timoun ke yo t ap eseye sevre, donk sa fè ke, bon, abityèlman yo konn toujou voye li la, kote matant li ke l trè alèz avè yo, e se sa k fè ke. Manman an pat la donk se tris kanmenm. La polis jij Debert te deja fè konsta.
Wi efektivman jij Eden Lubin te vin fè konsta byenke gen anpil moun anpil moun nan popilasyon an repwoche jan konsta a fè selon yo menm yo estime ke omwen ta sipoze genyen yon medsen ki akonpanye jij Debert piske donk se pa vrèman spesyalite l. Donk nan sans sa a, anpil moun nan popilasyon an yo vrèman kritike konsta a. Men tout fwa, wi, konsta a te fèt, lapolis te prezan, e apre yo te dwe ale, men paran, anfèt pa paran non, fanmi moun yo pa t òdone pou mòg te pran yo. Paske moun yo te estime ke omwen ka gen lavi toujou. Petèt moun yo pa t ka vrèman dijere dram nan, m ta kapab di l konsa. Te gen tantativ, te gen anpil tantativ ki fèt, fòm di w moun yo te bouche andedan. Pat vrèman te gen pasaj pou moun yo te antre. Se sa ki te pwoblèm nan. Se aprè anpil, anpil, anpil tantativ ki fèt ke gen yon mesye ki pase swa pa anlè, ouvri, swa te gen yon ti espas nan tòl nan kay la, retire yon bagay fèy tòl, rantre pa andedan pou. ta kapab jwenn gwoup moun ou wè ki gen tal lopital yo, men lòt gwoup moun yo malerezman yo te yo te yo te andedan an pat vrèman genyen. Si selon enfòmasyon ke m gen gen yon mesye ki ta kanpe devan pòt la ki pat vle moun rantre, èske w gen enfòmasyon sa tou, si wi pou ki rezon li pat vle moun antre? Alò m pa vrèman gen enfòmasyon sa, sof ke m tande, alò m pa m pa m pa m pa di m pa gen non m pa jistifye enfòmasyon an men m tande moun yo ap di te gen yon gwoup moun yon gwoup moun ki te anpeche aske moun yo rantre. men m pa konn se fanmi moun yo petèt men m pa vrèman jistifye li m pa vrèman okouran de sa. Mèsi anpil.
Mèsi.
Raple nou raple nou tout non w epi nan ki nan ki meta.
Alò mwen se Edmond Ariscar donk mwen travay pou radyo Telefenix mwen travay pou Promohit TV a SSL France epi m gen paj mwen sou Facebook se Edmond Ariscar tou. Mèsi anpil. Mèsi.